Bonjou, bonswa, kòman nou ye? Byenvni sou Ayiti Rasanble, se toujou yon fyète pou mwen rejwenn nou nan mikwo sa pou n al fè ti pale e n ap remèsye tout moun ki toujou rete konekte ansanm avè nou, ki toujou pran tan yo, pran san yo pou yo pataje, abòne e like videyo yo. Dosye ki kenbe aktyalite a se dosye tps la e dosye Morvan e Wendy fèl la nou pral wè sa yo avèk ou yon ti moman e se toujou ak kè kontan chak jou poun rejwenn ou nan mikro sa poun fè ti pale ansanm avèw e ou menm ki toujou rete konekte ansanm avè nou nap mandew toujou kontinye pataje abòne like videyo yo pou chak lèn fè yon videyo pou ka jwenn li a tan. pou w ka jwenn li nan lè ou sipoze jwenn li an. Pou dosye tps la, gen New York Times ki di depi lè jij federal yo fin bay baryè lib pou Mesye Donald Trump, gen plis pase 10,000 moun ke yo arete e ki deja nan detansyon k ap tann sò yo. N ap di konpatriyòt nou yo, Ayisyen yo, Pa sòti san nou pa bezwen pa al nan pwogram, pa al nan lye piblik kote ka gen diskisyon e ke lapolis ka entèvni. Fèt atansyon paske si lakay te bon nou t ap rete chita lakay nou. Nou t ap rete fè biznis lakay nou. Anpil nan nou ki aletranje sitou Ozetazini, se biznis nou nou fèmen, se biznis nou nou vann oubyen nou kite yon fanmiy ladanl pou nou sove po nou nou kite peyi a lakay pa bon mezanmi lakay son se de bagay kap mennen se swa wap fè ti biznis ou oubyen wap jere ti aktivite w malfektè touye w oubyen yo peye vin tiye w. Ou byen tou ou ka nan yon katye ti mesye yo ap dirije epi ou pa ka rete, ou pa kapab ankò, ou tèlman depanse pou biznis lan, ou oblije lage pye w. Gen anpil nan nou se bèf, se tè, se kay, se biznis nou vann pou nou pati pou n al chèche lamanjay lòt kote. Mezanmi, nou tout ki aletranje, kit ou te Lafrans, ou te Kanada, ou te Etazini, nou tout nou deyò pou menm koz. Si lakay te bon, n t ap rete lakay nou. Se sa pou dirijan nou yo ta pran egzanp pou ta pou yo ta rekonstwi lakay pou moun sispann pati paske anpil nan yo nou ki pati nou te gen biznis nan peyi a nou te gen moun ki tap travay ansanm avè nou peyi a vin plis apovri paske lè w tap fè yon biznis te gen de twa moun ki tap travay avè w biznis sa fèmen moun sa yo yo pral nan chomaj men nèg nou yo sa pa deranje yo. sa pa deranje yo paske paske yo menm yo gen mwayen pou yo viv e se e se si se sa yo itilize yo menm pou yo pou yo pou pou yo fè pran kòb peyi a e toutotan nou deyò li pi bon pou yo ou konprann y ap toujou resevwa lajan e e e nan men entènasyonal la e yap toujou resevwa èd imanitè. M poko wè on peyi nan mond lan ke èd imanitè chanje sitiyasyon moun kap viv ladann. E chak jou èd ap antre se toujou menm bagay, sitiyasyon moun yo pa janm chanje, sitiyasyon moun yo toujou rete parèy. Paske nou pa gen dirijan, dirijan nou yo se vin pran, mete nan pòch yo, e yo pa janm kontante, se toujou itilize ensekirite a e pou yo fè patrimwàn yo, pou yo jere tout sa yo gen pou yo jere. E se si son seri de nèg ki pa janm al nan eleksyon. Se pou sa yo toujou ap mande tranzisyon, paske nan tranzisyon an, y ap fè kapital yo. Pa gen moun ki gen kontwòl yo. Si, e, sitiyasyon ann Ayiti a, Ayiti pa bon, se pou nou menm li pa bon. Se pou nou menm ti malere, se pou nou menm ti klas mwayèn nan, se pou nou menm sa l pa bon, men l bon pou dirijan yo. Paske si pa gen ensekirite. yo pa p fè lajan. Paske se se ensekirite a k met lajan nan pòch yo. Nou menm ki aletranje, mezanmi sitou Ozetazini, kamarad la li menm li nan peyi l, li se prezidan peyi l, l ap travay pou peyi l. Li pa p travay pou nou. Ameriken pa janm travay nan enterè lòt nasyon. Se nan enterè yo yo travay. Ok, se nou menm ki pou aranje nou, si n rive nan peyi a, pou se swa nou viv legalman oubyen nou rete nan ilegalite a paske etazini li pa fasil se peyi ki plis difisil pou yon moun legal ladan l mwayen pou legal la se jis marye a yon moun menm si yo ba w azil se sou fòm yo ba w azil la paske mwen m poko tande kat senk dis moun kenz ven moun ap di ke yo reyisi se nan azil ozetazini Si sa te fèt se lontan men nou pot ko gen chans vrayaje poun vin etazini. Antouka frèm ak sèm yo mache sou 13 nou poun pa pile 14 paske peyi etazini son peyi tè glise l ye jodia la yo ka vini a on bagay demen si Dye vel chanje yo vini a on lòt bagay se nou menm ki pou jere tèt nou fèt atansyon E si gen mwayen pou n legalize tèt nou, pa neglije itilize mwayen sa yo pou n legalize tèt nou paske lakay pa bon. Nou deyò deja, se konn poukisa nou deyò. Pa al nan ranse, al chita nan baz, al fè zen. Paske lè w gen grenn zanno kay òfèv, se ou k jere tèt ou. Se ou k jere tèt ou. Pa ale nan lye piblik kote ka gen diskisyon pou lapolis entèvni. ou menm ki devenn ki ilegal la se ou menm yo pral yo yo yo yo pral pran yo pral mete w nan detansyon si tou nan moman yo la jan bagay la ye a la on moun yo mete nan detansyon gen 95 pousan chans pou yo voye l nan peyi l. Nou menm ayisyen nou wè tout peyi ki vle fè politik yo se nou menm yo itilize nou pa gen chans lè nou nan peyi moun yo tou fèt atansyon respekte lwa peyi a si nap brè pa kondi nou konnen ki risk sa genyen wap brè wap kondi evite evite se sa n ka fè evite lakay pa bon mezanmi lakay pa bon yo mete nou deyò yo fè tout ti jèn pati nan peyi a. Politisyen yo itilize ti jèn ki rete yo, ki te ka kontinye etid yo, anpil nan yo yo kite lekòl, yo pa wè lòt mwayen, yo pa ka pati, paran yo pa genyen, yo fè lòt chemen kwochi a. Yo fè lòt chemen kwochi a. Jodi a la anpil moun ap kilpabilize lòt kòmkwa yo pa gen responsablite yo nan kraze peyi a. anpil nan jounalis, anpil nan nèg kap fè politik an Ayiti, nèg sa yo pran nou pou egare, pou enbesil nèt. Yo te nan pouvwa deja, yo pat regle anyen k serye, konnya avan w pale a nèg la, se swa l di w se phtk oubyen w se jovenelis. Kòm si se 2 moun, se Jovenel avè Martelly ki kraze peyi a sèlman, peyi a pat janm kraze, peyi a tap byen mache. tout moun tap byen viv nan peyi a. Yo deresponsablize tèt yo pou yo akize on lòt. Se konsa nou wè bagay la ye depi depi yo pran sant ka gen eleksyon nan peyi a yo tout ap ap mache tipa tipa pou yo vin bay bèl pawòl kòm si yo pral reprezante pèp sa ankò. Ki pèp nou pral reprezante reprezante a mesye? Nou fin kraze peyi a, nou fin mete pèp la deyò, konnya nou bezwen al reprezante pèp sa ankò? N ap di ti jèn yo, ti jèn ki pa dekouraje yo, ki toujou kenbe etid yo, ki toujou ap frape, ki pa pè grangou, ki pa fè sa k pa sa, mesye degaje nou, mete grenn pou n al reprezante peyi a, paske nèg sa yo, nèg sa yo, ansyen moun sa yo, granmoun echwe sa yo, se pa anyen yap pote pou peyi a se kraze yo pral vin kraze peyi a plis tout peyi ap evolye teknolojikman men nou menm nou rete nap make pa sou plas pa gen anyen kòm teknoloji yo pote pou nou se toujou bout papye se toujou yon seri de vye granmoun anpil nan yo kap pale de peyi kap di yo se avoka yo se dis yo se dat avoka di xvityèm syèkl nèg sa yo ye ou pa wè dènyeman la ou pa wè dènyeman la Wendy fèl antanke jèn antanke nèg ki gon karyè li fè mèt madistin kouri paske nèg sa yo e e lè yo an ayiti yo se sèl wa wi. Se sèl yo menm ki pi gwo avoka e poutan yo pa update yo pa update se pa menm bagay se pa menm bagay jounen jodi a on ti jèn ki fè dwa a on nèg ki te fè dwa depi an 1950 anpi 1975 se pa menm bagay yo pa janm vle update update tèt yo yo toujou vle rete nan bagay ansyen yo. Epi se se se yo menm yo pran kòm pi gwo avoka ki egziste pou defann pou defann zanmi yo bliye si dwa egziste pou defann zanmi bay tout kalite manti Ayiti nan 15 20 dènyè zane Ayiti prèske pa pwodwi moun menm son seri de fo moun kap pale nan non pèp la tout jounen. Se nèg sa yo ki pran devan. Lè yon ti jèn vle entegre politik la, yo di w pa gen esperyans. Kòm si yo menm yo te fèt a esperyans lan, yo vin avè l. Yo te tou vini a eksperyans nan politik la. Se swa yo elimine w, yo imilye w, yo fè lapolis arete w. Kòmkwa ou nan koripsyon, ou nan tout sòs, ou patisipe nan vye bagay ilegal se sa yo fè pou yo kraze jenès la anpil nan jenès la yo fè kòlè yo kite peyi a yale chili brezil etazini kanada lafrans tout kote fò jwenn yon grenn ayisyen. Anpil nan yo yo vann biznis yo, yo vann kay, tè pou yo kite peyi a pou yo al chèche lamanjay nan lòt peyi etranje. E lè n rive nan lòt peyi etranje yo, se imilyasyon n al pran. Jounen jodi a la, èske yon jèn ka fyè pou l retounen lakay li? Jèn ou wè ki retounen an se jèn ki reziye l. Li reziye l, li di bon, l ap mouri pou peyi a. E se si se nou menm ki patriyòt, se nou menm ki renmen Ayiti. Nèg sa yo pa renmen Ayiti vre. Se yon ekip blofè, yon ekip vòlè. pran kòb peyi a, gaspiye kòb peyi a. Yo pa janm deside fè anyen. Pil moun anba tant, yo fèmen je yo. Yo fèmen je yo. Kounye a yo bezwen retounen nan politik la ankò. Yo fin kraze peyi a, se mache fè konferans adwat agoch. Kòmsi sa yo fè deja pa t janm ase. Se kounye a yo pral mete peyi a sou ray de devlopman. Anpil nan yo, yo chè, yo depite, yo senatè twa kat fwa nan peyi a. Yo pa janm vote on lwa, yo pa janm leve men yo anlè. Yon peyi, tout peyi, mesye, tout peyi fè dwa on lòt jan. Tout wè, tout peyi yo wè, tout dirijan nan lòt peyi wè peyi yo on lòt jan. Men nou menm. Yo pa janm pran egzanp yo pa janm pran egzanp nan lòt peyi prezidan prezidan fin eli li tou nome yon premye minis lakay non fò l pase nan palman fò yo vote an majorite fò chak negosye yon bagay sa k negosye pòs sa k negosye lajan yo pa janm vin a yon bagay k ap bon pou peyi a dat sa yo ta retire l. yo ta retire l men yo toujou kite l e se si se bagay sa ki toujou mete peyi a nan anpil tèt chaje peyi a konn fè 3 4 5 6 mwa ap dirije san l pa gen yon premye minis yo pa janm leve ti dwèt anlè pou yo retire bagay konsa prezidan eli li tou nome premye minis li pa gen bagay sa. Pa gen bagay sa lakay. Yo pa janm vini a anyen kap bon pou peyi a. On sèl bagay ki nan tèt yo, se ame ti jèn pou yo ka kenbe pouvwa. Lajistis rele yo, pèsekisyon politik. Bagay sa yo si yo pa sispann nan peyi a, peyi sa ap janm devlope. Tout peyi ap devlope avèk teknoloji. Nou menm kisa lakay nou? Kisa nou pwodwi kòm teknoloji? Malfektè. moun ki pa vle wè moun posede, moun ki anvye de sa moun genyen. Se yon ekip egoyis. Se sa yo nou pwodui lakay nou? Eske peyi ka devlope konsa? Non. Nou kraze peyi a. Nou kraze peyi a. Peyi sa pa konn pa konn konbyen tan l ap pran ankò pou l ta pou l ta sou pou n ta mete l sou ray de devlopman. Paske pa gen anyen k rete nan peyi a ankò. Nou pran tout bagay nèt. Tout bagay ale nan peyi sa. Nou toujou ap tann son etranje pou ki di fè a goch fè a dwat. Nou vann sekirite peyi a avèk etranje. Ki peyi nan mond lan ke se etranje k vin mete lapè ladann? Pitit tè a k pou mete lapè ladann. Etranje a li menm, l ap toujou bezwen vin fè kòb chak ane ansanm avè w, vin siyen kontra ansanm avè w. Alix di Jeff Izeme, Kontra nèg sa siyen antanke premye minis, se kòm si misye t al nan eleksyon. Kontra prezidan pa t janm siyen misye siyen yo li menm, jis pou l rete sou pouvwa. E nèg sa yo pa gen konsyans mesye. pou yo pou nèg la wèl pa kapab se sèl dirijan ayisyen li pa janm wèl pa kapab menm dirijan ayisyen pa janm wèl pa kapab jounen jodi a nou kraze peyi a nou kraze peyi a pou pòch nou men nou pa krazel nan enterè popilasyon nou krazel pou pòch nou pou madanm nou pou pitit nou. Se sa n fè. Nou voye jenès la al mouri aletranje. Pou strès, al touye yo aletranje. Pou y al travay pou anrichi peyi etranje. Nou kraze peyi a. Antouka mesye gen kama. Gen kama. Tann sa k ap vin pou nou. Paske on lè fò n regrèt ke ke gen de bagay nou patisipe nan yo. Ke nou fè yo. Antouka n ap rantre nan dosye Wendy Phel la. avèk mesye Morvan nan. S on dosye ki la lontan, s on dosye ki gen dèzane depi mesye Wendy Phèl te pote plent pou Morvan pou difamasyon. Jijman an te arive fèt dènyèman la. Mentnan la jij la retranche bagay la, desizyon yo pran. Jij la di men ki sa k pou fèt, men ki sa k pou pa fèt. jij la mete limit li e frè de dedomajman tout sa yo map di mesye rezo rezo sosyal son espas ke nou tout itilize poun fè yo wè nou pou nou vann tèt nou e poun chèche lamanjay men anpil moun yo wè rezo a depi yo depi yo wè yon moun monte rezo a yo menm yo sou rezo a kòm yo konpare moun nan menm jan avè yo yo pa gen respè pou okenn moun ki sou rezo a paske si w sou rezo a moun lòt moun nan sou rezo a kòm si ou se kamarad moun nan mesye gen anpil moun ki sou rezo a ki vann tèt yo byen. Se anpil moun ki edike, ki al lekòl, ki fòme tèt yo, ki pase mizè, ki rete grangou pou l fòme tèt li, men li jis itilize rezo a pou l vann tèt li e pou l jwenn yon pen kotidyen tou. Anpil nan nou nou pran rezo a pou n detui moun, pou n vann moun mal, pou n fè patwon nou plèzi. Men, ekout, yon nèg ki pou kont li a yon nèg k ap viv an fanmi, ou gen dwa di nèg la yon bagay, sa pa deranje l. Men depi nèg la an fanmi, reyaksyon w ap diferan. Reyaksyon w ap diferan paske nèg la pa pral vle sitou si madanm ni wè sa k ap pase a oubyen pitit li, pou l lave tèt li devan fanmi l, li ka trennen w lajistis. Nou menm fò n fèt atansyon a sa. Mesye Morvan li menm li te twonpe. Pa bliye Wendy Phel s on jèn avoka. k ap evolye avèk letan. Se pa jèn avoka di sèzyèm syèkl, s on nèg k al lekòl, ki gon karyè, ki te jounalis depi ann Ayiti. S on nèg ke m ap swiv lontan, ki onèt a tèt li e nan tout sa l ap di. San w pa gen prèv, ou leve yon bon maten, pou destabilize nèg la. Kòm kwa ou gen bon enfòmasyon de li, se phtk, se Jovenel ki fè kay mete manman l. Sa pap fè nèg la byen non. Si nèg la ap travay di pa rapò a sa manman l fè pou li e nèg la di w leve san papa, ha, yon nèg ki leve san papa, ki se manman l ki te papa l ki te manman l, Li deside fon byen pou manman l epi pou moun ap krache sou sa. Li pap pran sa byen. Sa pap fè l byen. E se nòmal misye pran chemen lajistis pou lave tèt li. Paske pa bliye nou menm nou fò nan sa anpil. Lè nou wè yon jèn li gen konpetans, lap grandi, petèt li ka reprezante peyi a, Nou toujou ap chèche byen bonè pou n atent pèsonalite l, pou n kraze l demen si Dye ve lè l vle reprezante peyi a pou l pa kapab pou n ka fè kapital nou sou li. M swete nou korije avè bagay sa yo. Nou ka itilize rezo a mesye san n pa detwi moun, san n pa antre nan pèsonalite moun. Nou ka itilize l konsa. Poukisa lòt moun itilize l? Gen moun ki itilize l se pou l fè pwomosyon biznis li. Gen moun ki itilize l se pou l vann tèt li. Men poukisa n pa ka itilize l pou n fè byen ansanm avè l tou? Nou bezwen itilize l pou n kraze yon lòt, pou n krache sou yon lòt. E nèg la pèdi tan l al lekòl pou l fòme tèt li. Epi demen sideve, tout tan nèg sa te fè lap etidye a, pou n pase tan sa anba pye, tan l te fè pou l tap fòme tèt li a, pou n pase l anba pye. E si yon nèg ap swiv Wendy Phel, misye bay jèn gou pou rete lekòl. Soti Soti Lafrans pou rantre Kanada Kounye a misye entegre Bawo de Monreyal. Misye se yon stajyè. Monchè, se yon bèl egzanp pou ti jèn k ap etidye. Se yon bon egzanp pou ti jèn ki vle rete lekòl. A mesye pou n ap krache sou sa. Nèg la deside travay di pou l jere yon bagay pou manman l. Kòmsi, paske nèg la pa, pa, pa, pa nan menm klas politik ansanm avè w, fò w krache sou li? Fò w itilize tout sa k pa bon pou w di l? Fò l te gentan nan koripsyon? Fò l te gentan nan detounman fon? Tandike nèg la p ap travay nan okenn enstitisyon Leta? Poukis nou menm ayisyen depi yon moun gen lajan se kòmsi fòl ta vin di nou men ki pa ki mwayen l pasel gen lajan men kòman l gen lajan eske nèg la dwe nou eksplikasyon nèg la konstwi yon kay pou manman l eske l dwe moun sou rezo eksplikasyon pou l di men ki kote l jwenn lajan men kòman l fè kay pou manman l non li pa dwe moun sa. E nèg la pa tap travay nan yon enstitisyon piblik, petèt yo te ka al mennen envestigasyon sou li pou yo konnen konbyen kote l jwenn kòb sa, konbyen kòb lap touche pa mwa, kòman l fè gen tout lajan sa. Fòk nou detwi ti jèn parèy nou pou n satisfè patwon nou, pou n satisfè gwoup nou. Men l pa ka konsa. Mesye Morvan, fò Morvan ta pran egzanp on bagay pase w avè Johnson Napoleon ou moute sou rezo a pou vin demanti tèt ou pa rapò a tout sa w te di de misye. Ou pa pran sa kòm egzanp ou kontinye. Men on lòt egzanp trase sou ou ankò. Ou vann, ou pa vann tèt ou kòm jounalis ou di ou son lansè dalèt. Men lansè dalèt la pa oblije. itilize rezo pou lap detwi lòt moun tou, ou son lansè dalèt ou sipoze bay verite nan tout sa wap di, son lansè dalèt ou ye, tout sa w anonse yo sipoze vre. Pwoblèm ki genyen, nou tèlman ap kouri nap presipite pou nal kraze yon lòt, lè moun ki anfas lòt moun ki anfas moun n ap eseye kraze a, nenpòt sa l ba nou, nou pa menm al chèche verifye. Nou tou lage l. Nou pa konnen ki mal sa ka fè. Èske sa pap gen repèkisyon? Nou pa janm panse a bagay sa yo. Men jis pou n fè lòt, pou n fè moun nou plèzi, nou lage l, enben me sa k ap rive, egzanp ap trase sou nou, enben lè chinwa ap rapòte w, chinwa al chèche enfòmasyon pou ou, ou pa al chèche verifye l pa plizyè lòt sous, enben lè w nan kouri chinwa yo p ap nan kouri yo menm. Chinwa yo ap tèt frèt. Ou pral nan prizon, ou pral depanse lajan, enben chinwa yo menm y ap libre. yap libre mesye fòn konnen lè nou gen madanm nou gen pitit nou gon fraye nap jere nou gen limit se pa menm bagay a lè w te selibatè lè w te pou kòw ou tap antre inè dezè di maten ou te nan tout baz se pa menm bagay li ye li son lòt bagay Se menm jan ou ka gon zanmi ou te grandi ansanm avèl nou te konn fè tout tchuip ki egziste men finalman depi nèg la gen madanm li gen pitit fò gon limit ansanm avè nèg sa paske ou pap ka jwenn li nan baz inè dezè dimaten ankò paskel gen responsablite li pa pou kont li lè nou monte rezo a nap di nenpòt bagay de de on lòt poun kraze lòt la pa bliye li gon fanmi Anpil nan paran moun ki sou rezo a gen anpil manman ki fè strok, gen anpil papa ki fè strok akoz de tèl bagay yo tande de pitit yo. Gen anpil koup ki divize akoz tèl bagay yo tande de pitit yo, de mari yo, de madanm yo. Timoun yo pa alèz lekòl akoz lòt ap fawouche yo. Papa yo dis papa yo dat. Papa pa te patisipe nan tèl bagay. Fò nou sispann a bagay sa yo. Jodi a la jij la pran desizyon. Li di wap peye 50 mil dola. Menm si l te di wap peye 10 dola. Mon ami, 10 dola ou pap jwenn ni atè. Se travay pou w travay pou w fè 10 dola. Alevwa pou l di w wap peye 40, 50 mil.

Eske ou wè kantite kòb ou pral depanse? Bouch ou. Paske ou pa gen limit a bouch ou, ou di nenpòt bagay a bouch ou. Fò nou limite tèt nou. Fò nou limite nan sa nap di mesye. Awogan pap mennen w pyès kote. Paske lepli souvan moun ki awogan, se moun ki gen pi ba nivo a. Li panse awogans li ka fè moun pè l. Li panse awogans li ka fè moun swiv li nan tout desizyon l ap pran. Non! Awogans lan se pa sa. Lè w rive kote pou w rive a, w ap kalme. W ap chèche. On moun ap di w te awogan, w ap di manti. Lè w rive kote pou w rive a, w ap se moun ki pi saj, ki plis respekte moun. Tout arogans se paske ou poko rive nan limit ou. Se sa. Wendy te vle yon egzanp trase. Sou li e pou sa pa repete sou yon lot jèn anko ki fè karyè yo. Nou menm an Ayiti, nou pa janm dakò ke yon moun ka gen yon opinyon diferan ansanm avè nou. Bon lè w ap pale pou di se akoz de referandòm, eske l p ap fèt? Eske aprè Jovenel, yo pa pwopoze sa? Menm gwoup ki t ap di referandòm pa dwe fèt la, eske yo pa pwopoze l aprè? Eske tout moun pa wè ke peyi a pap ka soti nan sa l ye a san pa gon referandòm, san pa gon chanjman konstitisyon, san yo pa pase men ladan l? A poutèt nèg la gon gon opinyon kontrè ansanm avè w? Eske nèg la ret avè w? Eske w se menm si w te menm si w ta papa Wendy Phel li pa oblije swiv ou non nan tout desizyon w ap pran. li pa oblije swiv ou non nan desizyon ki pa kòrèk. Alò pou sa ou oblije pran rezo ap vin derespekte nèg la, antre nan pèsonalite l. Ou pa wè sa misye fè, li pran chemen lajistis ansanm avè w. Konnya la on moun moun ki pral kwè nan ou kòm se moun ki fè menm ki nan menm gwoupman an ansanm avè w paske pa gen moun ki pral kwè nan ou ankò dènyèman ou sot non dosye ou monte sou rezo ou demanti tèt ou konnya la ou pral demanti tèt ou ankò. nan sa w te di ki pa kòrèk sou yon moun. Men ki moun ki pral fè w konfyans lè w gen yon bagay ou di mèt la, menm si l ta verite ou manti? Kiyès ki pral fè w konfyans? E gen dwa gen lòt moun ki pral pote plent pou ou ankò. Paske ou pa sèlman pale sou Wendy Phel. Ou gen lòt moun ou pale de yo ankò. Bon, si moun sa yo al lajistis ansanm avè w ankò? Gon lè monchè jij yo paske ou nan yon peyi teknoloji pa gen anyen ki efase tout bagay yo la se pa an ayiti bagay ekri sou bout papye yal met dife nan tribinal epi dosyew elimine non li pa konsa isit li pa konsa nan gran peyi men monchè. Fò, fò, fò, fò w ta pran egzanp. Èske pa gen moun nan antouraj ou ki konseye w? Oubyen se konsèy ou p ap pran menm? Paske lepli souvan, lè nèg la awogan, li pa pran konsèy nan men moun non. Li panse se li menm ki konnen. Li panse l toujou nan bon chemen wi. Pase, lè nèg la awogan, li fin pale pwenba, Se konsa l wè l wi. Enben, mesye, n ap peye pou sa. N ap peye pou sa. Je jure ke madanm ou pap, pap, pap, pap kontan a desizyon sa yo. M sèmante sou vi m ke madanm ou pap kontan. Paske m konnen sa k fè m. Fanm, lè on goud rantre nan kay la, si senkant santim soti ladan l, li p ap fè l byen. E si tou, senkant santim nan, se pa on bagay pou fanmi an li pral regle. Li pral wè, kòb ou pral peye a la, ou pral peye pou bouch ou. On lè l ap mande w pou w fè on rekil. On lè ka gon ka gon divizyon, ka gon van divizyon ki soufle nan mitan fwaye a. Men mèt la, fò w pran konsèy frè m. Pa panse w ou se wa. Menm prezidan pou l dirije yon peyi, li gon staff k ap konseye l. Gen de desizyon, mèt la, lè se ou menm ki pran yo pou tèt ou, gen de lojik lè w chwazi mache nan yo. Ou konn panse se ou menm ki gen rezon. Men se lè w tande lòt moun k ap pale, lòt moun ki pase, ki brile etap la deja, se lè sa w pral wè, en en, m pa sou bon wout la non. Fò m chanje direksyon. Konsèy pa vle di ke ou pa gen konpetans, se pa sa l vle di. Poukisa manman ou pa gen diplòm, papa ou pa gen diplòm? Gen de konsèy ou bezwen, ou vin mande manman ou, ou vin mande papa ou. on moun ke ou gen pi gwo nivo pase l, on moun ki pa t menm al lekòl. Poukisa? Se parapò esperyans li. Li te la avan ou, gen de bagay li viv ke ou poko viv yo, oubyen nan vi pa ou ke ou pap janm viv. Enben ou vin mande manman w konsèy, ou vin mande papa w konsèy. Poukisa? Lavi a pa sans inik menn. Lavi a li gen li gen ale l gen retou. Se sa. Si non on prezidan se li menm ki chèf li tap deside aji sou tout sa l vle. Men non. Li gen moun ki pou di l lè pou l aji, li gen moun ki pou di l lè pou l pa aji. Li gen moun ki pou di l lè pou l pran rekil. Jodi a anpil ti jèn yo abandone lekòl, yo pa gen pwofesyon, yo pa gen anyen menm anpil ti jèn ki te ka reprezante peyi a yo abandone lekòl. Mesye! Lekòl la pa sèl mwayen non pou vin gen lajan. Men lekòl la son mwayen tou ki ka fè w ouvè bouch ou Men sèt lajè nan sosyete a. Lekòl ka fè ou rive kote ou pat janm espere nan vi ou ke ou tap pile. Men se fòmasyon an pou gen. Pase kominikasyon an mesye sa aprann ya aprann kominike. Pale depi ou fèt Bondye baw chans pou pale. Men, konn kòman pou w kominike a yon moun nan, sa s on lòt bagay. Sa se aprann w al aprann li. Mesaj ou bezwen fè pase a, se pa kominikasyon pou fè l pase. Ou ka pale la, nan mitan dimil moun, pa gen yon moun ki konprann sa w di. Men savwa kominike, se li k mèt bagay la. Se li k mèt bagay la. Se konn kòman pou fè mesaj la pase? Pa ki mwayen, ki metòd ou pral itilize pou fè mesaj la pase? Se sa l ye. Se sa k kominikasyon. Kominikasyon an se fè moun konprann sa w ap di a oubyen sa w vle di a. Se fè moun konprann. Se pa pale. Ou ka pale, moun pa konprann anyen nan sa w di. Ou ka pale, tout moun pale. Paske gen moun frè m ki konprann an lagan. Men gen moun fò w repete, repete, repete pou l konprann. Chak moun pran nonb de tan pou konprann yon bagay. Se poutèt sa, aletranje, w ap wè timoun ki plis avanse a, li yo gen klas pou li, men timoun ki mwens avanse a li gen klas espesyal pou l ale paske se la ki gen timoun ki mwens avanse menm jan avè l. Se sa! Fò nou al lekòl mesye respekte moun, respekte moun ki al lekòl. Dènyeman m ap swiv Deba Wendy Phel avè Mèt Madistin an Monchè Wendy Phel bay moun bay moun egzanp man Wendy Phel bay moun ankourajman pou rete lekòl pou kontinye al lekòl e si yon nèg ta bandone pou re re repati avèk etid ou ankò man Ou pa wè Mèt Madistin se fè gwo vwa monte pa menm bay Wendy Phel tan pou l pale. Ou pa wè Wendy fè l? Misye rete kalm. Misye ap eksplike Mèt Madistin pa A plis B. Men ki sa bagay la ye, men ki sa. Men nèg sa yo, pou defann zanmi yo, pou defann baz yo, y ap kraze peyi a nan manti. Sèlman. Nan manti. Nan tèt tout moun Mèt Madistin se pi gwo avoka ki egziste wi an Ayiti. Men nèg sa yo se nèg kap fè dwa depi an an disètyèm syèkl. Yo pa update? Wendy Phel ap grandi avèk teknoloji a. Misye konn kòman pou l fòme tèt li. Nèg la fon karyè. soti an Ayiti aprè yo fin manke asasine nèg la ou wè misye rete vivan misye misye ka rete kòm yon egzanp pou anpil ti jèn misye ale nan peyi lafrans li pa abandone lal kraze bèt li l antre nan inivèsite li travay. Konnya la misye entegre Barreau de Montréal kòm stajyè. Lòt semèn nan la misye pral gwo avoka ke nap bezwen misye. Ki pral itil nou tou. Se pa sèlman peyi Canada li pral itil men depi w nan peyi a antanke Ayisyen sa ka rive ou jwenn sèvis misye. Nou toujou ap krache sou ti jèn jis pou n fè patwon nou plèzi. Paske depi nou wè ti jèn nan gen yon kapasite l ka reprezante peyi a, fò n fè l abi, fò n vann li mal pou se toujou vye granmoun echwe sa yo ki rete nan peyi a, ki ap fè alapliyelebotan nan peyi a. Enben mesye fòk sa sispann. Zanmi m, Mesye Morvan, chache konseye frè m. Ou gen zanmi, m kwè, ou byen avè John Wesley Delva, on lòt kad ankò, on lèt jèn ankò, jèn sa yo nou bezwen yo nan peyi a, paske se de nèg ki bay tan yo a etid. Se de nèg ou pa janm tande yo nan zen. se pa de nèg kap bouyi zen misye se zanmou li ka si wap pran egzanp John Weslier Delva sèlman sifi pou ede w menn pou baw konsèy m gen presyon ou son nèg malad se konsèy ou pap pran menm w aji selon ou menm ou panse tout voum se do ou panse se tout moun w atake. kap kite sa ale kap bay vag non mon frè non mon frè tout moun pa reyaji menm jan gen de bagay kap fè nèg la mal si te pou Wendy fèl li te li te ka kite sa pase men demen si Dye ve sil bezwen reprezante peyi a legalman mèt la sa sa yo pral swiv li fòl lave tèt li depi konnya. E sou rezo a frèm ou pa janm tande misye non bagay ki ki ou pa janm tande misye se nèg kap fè zen fòn dakò a sa mesye on nèg ka gon opinyon diferan sa pa vle di nèg sa oblije ènmiw menm si n te leve nan menm katye menm si n te zanmi menm si n te frè sè nou pa oblije gen menm opinyon. chak moun ka wè bagay yo yon lòt jan. Sa w wè a mwen menm m gen dwa wè l kontrè. A la segond ou gen dwa wè 30 bagay a la fwa mwen menm se 10 m wè a la fwa. Men sa pa ve di nou nou oblije ènmi pou sa. Non! Fò n korije anpil bagay lakay nou antanke Ayisyen. Jodi a la, nan tèt pa anpil moun se sèlman phtk, se sèlman moun Jovenel yo wi ki kraze peyi a. Pase Ayisyen an li menm fò l jwenn yon moun pou l responsabilize. Ayisyen an se yon moun ki pa janm gen konsyans pou l pa li pa janm kòmsi fè yon otokritik de li. Pase ego konn fè w pa gen konsyans. Ego retire konsyans nan moun. Fò w pa panse tankou moun. Fò w devni malfektè. Se sa! Sa yo fò n korije yo lakay nou pou n sispann pran rezo a. Paske rezo a nou tout son sèl bagay n ap chèche. N ap chè, anpil nan nou, n ap chèche se ti lamanjay n ap chèche. Men nou ka chèche l byen, san n pa detwi frè nou ak sè nou. Nou ka chèche l byen. Se pa, se pa, se pa pou fè vyouz, pou w ka gen plis lajan, itilize rezo a nenpòt kòman, tonbe pale tenten sou nenpòt ki moun. Non. Tout moun pa wè bagay yo menm jan. Gen moun k ap reyaji, frè m. E lè l reyaji, Sa ap fè w mal, sa ap fè pitit ou mal, sa ap fè madanm ou mal, sa ap fè frè w, sè w, fanm ou mal. M gen presyon, apre dosye Johnson Napoléon an, fanm ou pale w. Se ou menm ki pa deside kite. Ou s on lansè dalèt. Wi ou ka toujou on lansè dalèt. Men bay verite. Lè yo ba w enfòmasyon, al chèche trete enfòmasyon avè lòt chinwa ke w genyen. paske ou diw gen anpil chinwa se pa annik yo ba ou epi w lage oubyen w deside ou lage nan pa fèl konsa frèm se jis yon ti konsèy se jis yon ti konsèy pa fèl konsa paske mèt la li pap bon pou fanm ou li pap bon pou fanm ou eseye korije eseye pran w rekil menn. Pase a chak santim ki sòti, se pa yon bagay pou tèt pa w, pou fanmi w l al regle. Se pa yon bagay ki ka rete yon eritaj pou fanmi w. L ap fè madanm mal, l ap fè pitit mal. E se yon gwo sòm. Plis de 50 mil, se yon gwo sòm. L ap fè lafamiy mal. lap fè la famiy mal. Pe enpòt lajan ou te gen. Menm gran nèg la li menm li pap depanse yon santim sanl pa gen yon enterè nan pou sal pral depansel la. Sanl pa gen yon enterè ladann. Antouka frèm pridan. Pa aji tankou moun fou. Met fren. Oubyen si w gen fren teke fren w. Ale dousman. Nap di tout moun babay na rewè nou lòt video.